Deklarasyon antrenè ekip Real Madrid la Alvaro Arbeloa nan konferans pou laprès avan match 26 ème joune chanpyona Despay la kont ekip Getafe a, konpozisyon pwobab ak tout detay sou match la. Bonjou bonswa entènot byenvini nan videyo sa nou pote pou ou tout deklarasyon antrenè ekip Real Madrid la Alvaro Arbeloa nan konferans de près avan match kont ekip Getafe a nan Liga a. Nou pral wè tou konpozisyon pwobab pou 2 ekip yo avèk tout ti detay sou match foutbòl la. Nan konferans pou laprès avan match la, Alvaro Arbeloa te pale de plizyè bagay, men kisa antrenè ekip Real Madrid la te di? Li te pale konsènan Kylian Mbappé, antrenè a te di nou konprann kondisyon li trè klèman E sa nou vle kounye a pou li refè apre doulè sa epi pou li reprann tout kondisyon fizik li yon fwa li geri nèt. Map toujou tcheke kijan Kylian ye, klèb la pa bliye okenn deklarasyon. Se sa antrenè ekip Real Madrid lan te di an premyè. Li fè konnen ke Kylian Mbappé lap tcheke sou li men sa li vle fòk atakan yo a retabli a 100 pou 100 pou l kapab ede yo kontinye sezon an. Li pale tou de posiblite pou Kylian Mbappé jwe match kont ekip Manchester City a, li di n ap wè kijan bagay yo ye e kijan l ap evolye jou aprè jou. Se li menm ki pou deside kijan li santi l, pou kounye a li pi bon pou nou pa fikse yon dat limit epi kite l evalye kondisyon li avèk pwòp tèt li n ap pran desizyon ki baze sou sa, nou espere li reprann tout fòm li e lè l fè sa l ap retounen. Antrenè a t ap pale de Kylian Mbappé avèk posiblite pou l jwe kont ekip Manchester City a, li fè konnen ke li p ap fòse anyen, l ap rete pou l wè eske Kylian pou tèt li l santi l byen e li swete Kylian retounen. a 100 pou 100 pou l kapab vin ede ekip Real Madrid lan. Li pale de ekip Manchester City a e ki prediksyon pou match la, Alvaro Arbeloa di se pral yon match enteresan antre 2 gwo klèb, se yon match ke fanatik Real Madrid yo vrèman renmen akoz fòs opozisyon an. Lè lè a rive, nou pral fè yon preparasyon pafè, se sa antrenè a di sou ekip Manchester City a, li kwè ke se yon gwo klèb e li di fanatik Real Madrid renmen vrèman lè Real Madrid ap jwe kont ekip Manchester City a paske se yon Advèsè de tay se yon advèsè de kalite e li di l ap prepare match la pou l afwonte Manchester City. Li pale de jèn jwè tankou Thiago Pitache avèk Real Madrid ebyen l di li se yon jwè ki trè rapid e nou ka wè klèman sa li kapab fè. Li trè dinamik, li gen yon ekselan kondisyon fizik, li se yon travayè di epi li trè rapid, se sa antrenè a di de jèn jwè Thiago Pirtach ki vrèman ap fè eksperyans avèk ekip premyè Real Madrid la pou l kapab ede yo nan pwochen match yo ede yo a l'avenir. Li kontinye pale de jèn jwè ki tap jwe nan Castilla, li di sa ki fè l pi diferan se pèsonalite l, li se yon pèsòn ekstraòdinè, li toujou vle boul la epi anba presyon li pa santi anyen Mwen konprann ke gen kèk moun ki sezi pa premye aparisyon li nan match eliminatwa Lig Chanpyon yo an Ewòp, men si sa rive se paske mwen gen konfyans total nan li pou li fè sa li abitye fè, se sa antrenè a di de jèn jwè ki tap jwe nan Castilla. Nou konnen Alvaro Arbeloa se antrenè Castilla li te oparavan e si li vin entegre ekip Premier la li konnen trè byen yon moun k ap evolye e ki t ap evolye nan katye a paske se li menm ki te antrenè l. Li kontinye pale de jèn yo nan akademi an, li di jèn yo nan akademi an konprann byen sa nou ap tann de yo, Thiago ap kontinye jwenn anpil opòtinite pou l jwe avèk ekip premyè la, se yon plezi pou nou genyen l, Se yon plezi pou n gen yon jèn jwè tankou Thiago Pitas, se sa antrenè a deklare de jèn jwè Thiago Pitas ki se jwè Castilla k ap fè eksperyans avèk ekip Premier la. Sou preparasyon match kont ekip Getafe a li di, Nou vrèman anvi li, nou konnen jan advèsè nou an fò epi antrenè yo a konnen kijan pou yo tire pi bon rezilta Di jwè yo, Se yon advèsè fòmidab ki kapab kenbe nou an alèt epi fòse nou adapte jwèt nou an, nou anvi jwe lakay devan fanatik nou yo, se sa antrenè a di de ekip Getafe a paske Real Madrid l ap resevwa nan Santiago Bernabeu a ekip Getafe a nan kad 26 zyèm joune chanpyona Li fè lwanj pou antrenè ekip advès la, li di antrenè a konnen kòman pou l tire meyè de jwè l yo e l ap tann match la avèk enpasyans. Sou orè ekip madrilèn nan, antrenè a pale de match yo ap gen pou jwe lendi e vandredi nan menm semèn nan, ap gen 2 match pou ekip madrilèn nan. Alvaro Arbeloa fè konnen fòma Lig Chanpyon an te an plas depi lontan, tankou tout lòt bagay li ka gen konsekans, men orè aktyèl la se pa priyorite a lè nou konsidere faz eliminatwa Lig Chanpyon yo, se sa li deklare li fè konnen ke fòma a te la depi kèk tan e Fason bagay yo ye a orè aktyèl la se pa li ki priyorite se faz eliminatwa yo se sa ki priyorite l se sou sa li pral konsantre paske se rezilta l ap tann se pa yon kesyon de plenyen de orè dayè pa gen posiblite pou klèb la fè yo chanje orè match yo. Li te pale tou de Franco Mastantuono avèk Rodrygo Li di gen plas pou tout moun. Se yon sistèm fèmen, avantaj la se ke gras avèk diferan konpetans jwè yo, yo ka jwe divès wòl. Lè w ap fè chanjman, pa fè l paske yon moun pa p byen pèfòme men paske ou vle yon bagay diferan. Se sa antrenè a kwè, li kwè ke tout moun gen enpòtans yo nan efektif la, pafwa lè ou retire jwè a selon Arbeloa se pa paske jwè a pap byen jwe men se paske ou bezwen yon bagay diferan, misye ki vrèman entèlijan fason li pale de jwè yo menm si yap retire w nan match ou pa bezwen dezespere ou pa bezwen gen yon move bagay nan tèt ou pliske se pa paske w pap byen jwe men se paske sa w ap fè sou tèren an nan moman an, se pa li ekip la bezwen e antrenè a ki se moun k ap jere sitiyasyon yo, k ap gade tout bagay, li mete moun li estime ki pral ba li egzakteman sa li bezwen nan ekip la nan moman ke l fè chanjman an. Li pale sou enpòtans Rodrygo nan ekip la. Li di sou brezilyen an li ta dwe yon jwè trè enpòtan, li kapab yon jwè kle epi yon jwè desizif. Li te pwouve tèt li nan Real Madrid pandan plizyè ane, li kapab jwe nan tout twou nan pati ofansif ekip la. Li se yon jwè konplè, difisil pou kanpe, m ap tann retou li avèk enpasyans. Antrenè a ki kwè ke Rodrygo se yon jwè ki kapab jwe sou tout fwon atak la, kèlkeswa kòm atakan goch, atakan dwa ou an 10 ou an avansant, Rodrygo se yon jwè ki vrèman gen polivalans sitou nan atak lè Rodrygo ap jwe e menm li konn alinye pafwa kòm milye teren, antrenè a fè lwanj pou li e l di l ap tann avèk enpasyans retou entènasyonal brezilyen an. Lè yo poze l kesyon yo mande l kisa l panse de Bordalas ki se antrenè ekip Getafe a ki pral fè fas avèk Real Madrid, ebyen antrenè Real Madrid la di li te pase plizyè ane nan La Liga epi chak ane kèlkeswa jwè ki nan dispozisyon li yo, li jwenn bon rezilta nan yo. Li enpoze pwòp stil jwèt li epi li konstwi pwòp ekip li. Nou konnen egzakteman sa pou nou atann de li, ekip li yo defann byen, yo pa pran anpil boul deyò lakay yo, li se yon antrenè ki byen òganize, mwen pa ka bezwen prezante Bordalas bay pèsòn, se sa antrenè a li fè konnen. Li kwè ke plizyè ane Jose Bordalas pase anndan La Liga a, li toujou bay bon rezilta kèlkeswa kalite jwè, kèlkeswa dimansyon jwè ke l gen nan men l, li toujou byen prepare ekip li e yo toujou bay rezilta satisfezan, se sa antrenè madrilèn nan kwè de Jose Bordalas e l di li pa la pou l prezante antrenè sa bay pyès moun puiske nan Liga a misye pa yon etranje li konnen tout bagay e tout moun konnen kiyès ki José Bordalas. Li reponn kesyon tou sou fason yon ane foutbòl ye pou jwè foutbòl yo lè gen koup di mond, li di mwen pa janm konprann anyen lòt ke bay tout pou ekip mwen an, epi bay tout pou ekip nasyonal la tou senpleman, pou moun ki bay tout sa yo gen pou Real Madrid Pa gen pi bon fason pou w prepare pase lè yo bay yon pèfòmans eksepsyonèl pou ekip yo a, se sa antrenè a di de dosye koup du mond li kwè ke sa ki plis enpòtan pou li se wè jwè yo bay tout yo menm kèlkeswa pou klèb yo e pou seleksyon yo, se sa antrenè a kwè. Li reponn kesyon tou sou match ekip Barcelone yo, eske li gade match Barcelone yo, Barcelone ki se pi gwo rival Real Madrid nan chanpyona Despay la, ebyen Alvaro Arbeloa di, mwen gade tout match chanpyona yo chak fwa mwen kapab. Se vre match nou yo ak match rival nou yo pran pi fò tan nou, Men nou tout renmen gade lòt ekip kap jwe se sa antrenè a di, li di se pa yon kesyon de Barcelone sèlman menm si match Barcelone avèk match Real Madrid yo pran plis tan paske misye di match gran rival yo a pran anpil tan nan tan yo men yo gade tout match paske foutbòl se pasyon yo e se la yo fè tout afè yo. Vinicius Junior ki vrèman ap byen pèfòme anba lòd antrenè Real Madrid lan aktyèl lan ki se Alvaro Arbeloa, ebyen antrenè a li reponn kesyon tou sou Junior Vinicius, yo mande misye èske li jwenn sekrè avèk Vinicius Junior Èske li jwenn sekrè pou fè Vinícius jwe byen? Li di, Mwen pa konnen si mwen dekouvri yon sekrè, se gras avèk Vinícius, li se yon foutbolè eksepsyonèl, li se yon kokennchenn foutbolè, mwen fè l konfyans nèt e mwen renmen l anpil e mwen ankouraje koyekipye li yo pou chèche l epi pwofite de kalite li yo. Li se yon jwè esansyèl e endispansab. Kanta pou mwen menm, antanke antrenè, m ap travay pou m jwenn konbinezon optimal la, se sa antrenè a di sou Junior Vinicius. Li kwè ke Vinicius se yon jwè eksepsyonèl e li menm ale pi lwen pou l di li esansyèl epi endispansab nan ekip la se sa li kwè paske depi lè misye rive Vinicius vrèman ap byen pèfòme anndan ekip Real Madrid lan. Alvaro Arbeloa toujou pale de fason li kwè ke Konstwi yon ekip ye, li di li toujou pi fasil pou kòmanse pa bati yon gwoup prensipal epi answit entegre jwè yo ladan l. Nou pa t gen ase tan pou n prepare pou sezon an oswa ase jou antrenman, epi li trè enpòtan pou devlope reflèks otomatik. Se te deklarasyon antrenè ekip Real Madrid lan, Alvaro Arbeloa nan konferans pou laprès avan Match 26 yèm joune chanpyona Lespay la kont ekip Getafe a. Kòman 2 ekip yo pral kanpe nan match foutbòl sila, Real Madrid fas Getafe se pral yon bèl batay, yon batay ekip madrilèn nan pral mennen pou l kapab re-apwoche l de ekip Football Club Barcelone nan ki li menm te deja enpoze l sou ekip Villarreal la toujou Nan 26 zyèm joune sa a, sou yon skò de 4 gòl a 1, ekip Katalan nan te rive enpoze l, ebyen Barcelone ki te gen yon eka de yon pwen pa rapò avèk ekip Real Madrid la, li kreze eka la e li pase l avèk 4 pwen. Ekip Katalan nan ki aktyèlman lidè chanpyona avèk 64 pwen, dèyè do l gen Real Madrid avèk 60 pwen, Real Madrid pral mennen yon gwo batay pou re-apwoche l 2 gran rival yo nan chanpyona Lespay la. Kòman 2 ekip yo kapab kanpe? Alvaro Arbeloa ki se antrenè ekip Real Madrid lan kapab alinye yon sistèm de 1 4 4 2 avèk gadyen Bèlj lan anba kan Thibaut Courtois. Thibaut Courtois ki pral gen pou asire kaj la e eseye kenbe kaj li envyole fas avèk ekip Getafe a. Devan l, 2 defansè santral yo se Antonio Rudiger avèk David Alaba. Aryè lateral goch se Alvaro Carreras. Aryè lateral dwat se Daniel Carvajal. 4 moun andedan tèren an se Federico Valverde, Arda Güler, Aurelien Tchouaméni epi Eduardo Camavinga. Epi nan atak ekip Real Madrid lan, Gonzalo Garcia avèk Vinicius Junior. Gonzalo Garcia kap gen pou asire plas Kylian Mbappé nan ekip sa, Mbappé ki te blese ebyen koz agravasyon blesur li, li pap kapab prezan pou ekip madrilèn nan nan joune sa. Real Madrid avèk konpozisyon sa gen plizyè moun ki pap prezan pou yo, Mbappé fè pati de yo e Eder Militao, Dani Ceballos se moun ki blese ki pap prezan pou ekip madrilèn nan. Bò kote pa l ekip Getafe a avèk José Bordalas kapab alinye yon sistèm de 1 3 4 1 2 avèk yon defans a 3,

avèk Luis Vazquez se 2 nèg sa yo kap genyen pou al eseye fè filè bat fas ekip Real Madrid la nan kad 26 zièm joune sa. Real Madrid ki li menm pozisyonel an 2 zièm pozisyon nan chanpyona avèk 60 pwen fas avèk Getafe ki li menm an 13 zièm pozisyon avèk sèlman 29 pwen se pral yon bèl batay antre 2 klèb madrilèn, yon derby madrilèn nan kad 26 èm joune chanpyona Despay la, Real Madrid fas ekip Getafe a, Alvaro Arbeloa fas avèk Josy Bordalas.